se yon moun ki toujou chaje pandan tout jounen l paske li angaje Ayiti tankou lòt bò dlo pou l fè dwa moun respekte.
Ok, ou di ou se sendikalis, sa vle di ke se yon fanm vanyant, hein, ki vle di yon ka se yon moun ki sendika, hein. Alò, w ap goumen kòm sendikalis e nan ki sektè, nan ki sektè w ap goumen kòm sendikalis? Ah mwen ap viv o Canada mwen se mwen pa konnen si nou konnenl mwen se mwen ap travay nan yon lopital kote mwen se prezidan mwen se president sendika an anglè yo di se I am the president of union association bon se mwen menm ki se mwen menm. ki fè management respekte dwa tout anplwaye yo. Lè gen yon bagay ki pa mache, se kote m pou w vini. Genyen yon kontra ki rele Union Collective Agreement. So, mwen chita m al gade ladan l pou m wè kisa w te di, kisa nou te dakò, paske kontra a, nou te siyen l ant de pati yo. So nou dwe tout sa nap fè se sou baz kontra. Si gon bagay ki pa mache, mwen al kote w pou m di w non se pa sa n te di. Otomatikman w sipoze fè l si w pa fè l, map rele w nan leta. Epi lè sa a wap fè travay la. Ok, kòman sou sou kòman ke enfin sou ki baz ke ou te pase pou te eli kòm eske se pa vòt ou byen kòman sa te ye eske se se anfwaye otèl yo ki te deside vote ou kòman sa kòman sa fèt e kanada lò moun Vin prezidan yon sendika. Pwosesis la se yon pwosesis demokratik li ye e ke kote nou te genyen yon sendika deja nou pa t satisfè ansanm avèk li, tout moun met ansanm nou retire l. Nou retire l se toujou pa vwa nou ekri Labor Board ki se. ministère du travail kote nou di yo ke nou pa bezwen union sa ankò men se pa yon bagay ke nou ka annik di nou pa bezwen se yon vot ki pral fèt pou yo wè konbyen moun ki gen anndan konpagnie an e ki pousantaj pou li el sipoze depase 50 pousan plus 1. Epi lè nou fin genyen l kounya nou ka mete yon lòt sendika. Lè nou fin met lòt sendika a kounya pou nou pran moun ki pou reprezante nou, se yon posesis demokratik li ye, se vote yo pral vote. Pami 10 blan ki te genyen nan eleksyon sa a, yo te fè chwa de mwen menm paske lè m pale blan tande, lè m pale anplwayè kontan. kote ke mwen travay ansanm avèk yo, mwen fè yo antre yo youn respekte dwa moun e kote nou fè manadjè yo respekte dwa nou. Se te yon pwosesis demokratik kote mwen te eli demokratikman. Yo vote m, mwen fè yo bale wouze kote blan pa ka vin kote ti nèg, ti fanm nwè. Yo pa t ka pase devan nou paske nou konn lwa peyi a, nou konn dwa nou e ke se nou ki te ka reprezante yo. Yo te fyè pou yo te mete m. Dakò.
E konbyen tan ou genyen nan tèt sendika sa a e nan Monreyal, nan Kanada di m ap di? Mwen gen, mwen genyen ennan depi mwen nan tèt sendika a e li renouvlab, se chak twazan. Men pou kounye a mwen gen ennan ansanm avèk yo. Ok dakò ben nap felisite w piske lè w di sendika se pa yon sendika ayisyen se yon sendika ki gen tout moun kap travay ladann e ke wap dirije m kwè ke sa se yon esplwa e nap felisite w pou sa. Egzakteman.
Mèsi Jean Hilaire. Dakò.
Antouka e malgre ke wap viv Kanada e w gen responsablite sa yo men ou pa bliye kote w sòti a ou pa bliye Ayiti Ayiti nou wè de jou an jou ki ki li menm kap depafini e kap gangsterize kote pèp la paka manje ou pa bliye peyi a kote ke ou ouvè yon paj ki rele ti koze ak lin pou kapab pote konsèy pou moun sa yo pou kapab drese tout sak pa ki pa dwat ki ap pase kwochi tou ki ki ki ki jan motivasyon sa li menm li te vini?
Motivasyon sa vini kote nou reyalize ke lakay. Lakay se lakay. Pa gen yon kote w ap santi w pi byen ke lè w anndan lakay ou. Nou gen dwa vwayaje, nou gen dwa al vizite, konsa nou gen dwa chwazi rete. Men li pa sipoze yon devwa, li sipoze yon chwa. Kote m chita a, kote motivasyon an vini, se paske. Mwen wè kòman blan renmen m, kòman yo pote m nan tè pou lè m pale, yo renmen travay sa m ap fè a epi yo fè m konfyans. M di men si m ka fè l pou peyi pa moun yo e ki kontribisyon pa m ka pote lakay? Paske lakay bezwen jan de moun tankou m. E si w s on moun k ap viv e ou gen mounite lakay ou, ou sipoze wè lakay p ap mache. Ou sipoze wè lakay! pa gen yon vi ladan l, ou sipoze wè jan de vi w ap mennen an, menm lè ou pa bezwen pou w ret lakay ankò men lòt moun k ap vini yo, yo sipoze ka viv yon vi tankou tout moun. Se la motivasyon an vini, si m sou yon baz de kontra m kapab di gade blan an nan zye m di l sa pa bon l tande m. Poukisa ti nèg lakay awogan? Poukisa yo pa vle respekte kontra ke nou genyen? Se menm peyi yo Nou bezwen pou nou fè blan respekte nou ann kòmanse respekte tèt nou antanke moun se motivasyon sa m gen nan menm paske lè m pale tout anplwayè yo tande yo toujou renmen tande linn k ap pale kounya mwen di ke m ap fè menm travay sa paske Pou nou gon peyi fòk chak grenn moun konn valè yo gen lakay yo. Fòk ou aprann apresye sa w gen lakay ou pou konn lè w moun ap manipile w. Pou ka ret gade moun nan pou di moun nan non. Lè nou pral vote fò n ka jije. Fò n kapab analize pou n konn ki moun nou bezwen. E travay sa a, se pa lè moun nan pral poze kandidati pou n konnen n, se pou n ka kòmanse suiv moun nan depi avan. Men pou fè travay sa, se pa yon travay ki fèt di jou o landemen. So, atravè rezo sosyo yo, mwen di m ap fè travay sa a. M pa bezwen peye, pyès moun pa bezwen peye m, se pou m edike konfrè m yo, frè m yo, ki ap viv nan sak pa bon an pou menm lè yon moun vin ofri yo yon bagay pou yo ka fè yon gran reflechi pou yo di kisa sa ap pote nan fiti mwen ebyen men motivasyon Lynn men sak fè Lynn antre nan batay edike moun sou rezo sosyo yo.
Edikasyon sa pa politik sèlman nou wè ke ou defann moun osi petèt yo wè ki yo di sa pa egzanp nou sonje E bagay tifi an e ti elèv lekòl la avèk Bòbse, lè Bòbse te annik vini avèk yon videyo nan telefòn li, l pase l, li di se yon zam ki te nan men tifi a, se pou ti gason tifi a t ap goumen. Ou te kanpe, ou te defann tifi a piske Bòbse li menm li pa t, kòm jounalis, li pa t pran tan l pou l te, pou l te gade, pou l te wè kisa sa ye, li te annik di se sa l te tande sou rezo sosyo yo, sa l te vin lage nan yon. Nan yon jounal ki tande pa anpil moun, ou te defann ti pitit sa a. Nou kapab di se pa politik la sèlman w ap veye anndan peyi a, w ap veye tout sa k pa dwat.
Anpil moun wè nan li jodi a antanke yon politisyèn. E si nou konn suiv videyo m yo, si nou pa fè sa m ap pwofite di nou al fè sa jodi a, al gade nan videyo m yo pou nou wè ki jan de moun Lynn ye. Lynn pa yon politològ, Lynn pa yon politisyèn, kòm mwen te di nou mwen se yon administratris, mwen se yon sendikalis. Pa kont, si ou se yon moun ki gen moun lakay ou, tout sa k ap pase ap gen repèkisyon sou ou depi yon bagay pa dwat nan nenpòt sektè l ye a w ap pou w pa ka rete bouch ou fèmen ladan l. Egzanp ou pran lè w pale de Loudjina ansanm avèk Bobse, mwen pa t renmen antanke jounalis jan l ap veyikile mesaj la paske mwen konprann, mwen panse yon jounalis avan w ba yon enfòmasyon ou sipoze gen enfòmasyon an, ou verifye l, ou analize l anvan w bay li paske pou kounya la jan li lè plen moun k ap tande nou. nou pa kab di nenpòt bagay. Sitou lè w sou gwo radyo tankou Karaib. E nenpòt sa nou di. Sitou lè w sou gwo radyo tankou Karaib. Sitou lè w sou yon gwo panèl, egzakteman. Nou konnen ke gon sal de nouvèl, gon responsab nòmalman fòk yo ta trete avan. Egzakteman.
Egzakteman, lò gen anpil moun konsa k ap gade w. Dèfwa moun yo y ap fè l, yo jis ap fè l paske yo gon glwa w, yo gon onè w, se yon gwo jounalis k ap pale. Men yo bliye antanke moun nan li menm w ap pale de li a. Kisa sa ap fè pou li? Mwen menm m pat rekonèt li, m pa rekonèt li, men mesaj vin jwenn mwen aprè m te vin fè ti pale avè l paske l te renmen m anpil, li te di m ke li jwenn yon moun ki te konprann li. Paske nan moman sa a ou sipoze gade se yon jèn timoun 14 ans ki jis ki son teenager ki se ki nan laj pibète l, yo fè laj foli. Ou pa ka ap dil lèl tap rale zam li te gen fanm nan fanm gen yon langaj ou pa dwe itilize pou yon jèn tifi jann kapab dil e ke mwen wè kòman yo pale ansanm avèk jèn tifi nan peyi blan an m ka pote sa lakay m ka kontribiye ansanm avèk jan pou moun pale avèk jèn tifi lakay paske kit li tifi kap viv aletranje kit li tifi kap viv lakay se menm san k koule nan venn moun yo se menm feeling yap genyen ou konprann so kounya se sak fè w wè m te pat pran tan m pou m tal pale pou li e antan ke yon manman m santi m pa tap kontan si m te tande yon moun te pale ansanm avèk pitit mwen konsa so travay sa map fè a li pa politik son travay ki sosyal avan tou. Men nan sosyete ayisyèn nan, politik antre nan tout bagay, vin fè ke nenpòt ti sa w manyen ou jwenn politik ladan l. Men Lynn se yon konbatant. Lynn se yon moun ki ta renmen wè tout moun viv anpè nan sosyete a, menm lè se pa yon bagay ki fasil. Jan wè w di a, m gen yon pakèt videyo ki pale de moun ki konn ap di moun ki lè w ap fè pitit, ki pale de pastè Ranel. M gen yon pakèt videyo, se pa politik sèlman mwen fè. Ou gen youn ki menm pale de Pastè Blaze, de Kesnel Dorlean. Ekzakteman, ekzakteman, ekzakteman, wi. Sa vle di ke ou ap defann tout moun ki petèt yo wè nan lòt, nan lòt, nan lòt zye ki pa, ki pa, ki pa.
Wi. So nan video sa a, nan video Pastè Blaze ansanm avèk Kesnel Dorlean, m santi ke Pastè Blaze te eksprime l tèlman klè, kote l te veyikile yon mesaj pou tout moun konprann, mwen pa kòmsi m pa t twò dakò ansanm avèk Kesnel Dorlean antanke yon enfliyansè tout moun ap tande pou devye mesaj moun nan. Si moun nan voye mesaj li ou pa genyen pou di, pa pale. pa vire mesaj li. Kite l pou l fè fistrasyon l pase. Nan moman an, te gen yon bagay ki t ap fè l mal paske antanke yon atis, li ta renmen viv, ret nan peyi l pou l pwodui nan peyi l. Se sa l ap mande e sa posib, sa ka fèt si nou tout nou mete men nan pat la pou nou di non avèk move lavi, non avèk move jesyon peyi a l ap fèt. Men si nou menm ki gen mikwo nan men nou nap ankouraje sak pa bon, sak bon an pap janm vini. So lè yon moun gen kran l kanpe pou l fon mesaj pase, ann pa vire mesaj la, ann kite l jan l ye a. An okontrè ann ede pèp la pou yo konprann mesaj la nan vrè fason l ye a. Ann ede yo yo menm pou yo ka gen kapasite de jijman. Se sak fèm te fè ti video ant kesnel ansanm avèk pastè blaze a. Ankò yn fwa raple moun yo paj la avèk paj youtube la pou yo kapab al swiv ti koze avèk Lynn piske gen de mesaj enpòtan ladann m kwè ke ki kapab ede anpil moun nan kominote a.
Wi pou tout moun ki ta renmen dekouvri ki moun Lynn ye m panse atravè video m yo sou Facebook paj Facebook mwen an se ti koze ak Lynn al sou li al vizite l gan pakèt video e nap jwenn anpil fòs ladann gan pil mesaj kap ouvè je nou sou Facebook la se menm non an Ti koze ak Lynn, pa neglije Al tande l fon lòt moun dekouvri l tou e nenpòt timoun ka tande Lynn paske Lynn pa moun ki konn di betiz Lynn pa moun ki konn di vye pawòl paske Lynn diferan Lynn vini sou Facebook la yon lòt fason m pa vini menm jan ansanm avèk lòt medam yo kòmsi ki te vin fè lòt bagay mwen pa gen pwoblèm avèk jan yon moun vini men m jis fè nou konnen ke se pa konsa m te vini Ti koze ak Lynn. Nou diferan. Facebook, YouTube se menm non yo genyen. Mèsi Jean Hilaire paske ou ban mwen posiblite tou pou mwen pale moun yo de Ti Koze ak Lynn. Wi. Se enpòtan piske wap fè yon travay enpòtan. Ok, kounya la ou pa rete sou sa sèlman men ou wè kijan peyi a li menm li ap degrengole, kijan peyi a, kijan pèp la paka manje, kijan pèp la li menm li vin refijye nan pwòp peyi li san ke li pa pati. E sa touche w, ou toujou ap pale sou sa, e ou di ou pa nan zafè politik, men e ou toujou ap defann pèp sa, ap voye ti mesaj ba yo, ap pale avèk otorite yo, ke petèt yo mal chwazi lè y ap chwazi. La se yon lòt motivasyon ankò, piske nou konnen pale politik nan peyi sa, gen anpil moun ki pè pale de politik, sitou pou medam yo, yo toujou renmen ret nan kwen yo, yo pa renmen pale de politik, e ou menm ou pa pè, ou denonse nenpòt politisyen ki kanpe mal k ap mal pase klas ankò se yon lòt motivasyon ankò piske m konnen ke fòk ou vwayaje fòk ou al nan peyi a ou pa pè lè w al nan peyi a pou yo pou yo pou yo pa fè w mal?
Mwen panse si Perez t ap fè yon bagay pa t ap gen moun nan peyi a ankò. Tout moun ki chwazi pale, moun nan pran yon risk. E se sa n vle. Nou sipoze ka pale libelibè nan peyi nou. Nou sipoze ka chita ansanm. Si m di yon bagay ou pa dakò, ou vini avèk dèzagiman. Si m di yon bagay ou pa dakò, pou w vini avèk dèzagiman. Men, pou nou lwen de la. paske nou nan yon peyi jodi a se moun mwen chwazi pale k pou pale se moun mwen chwazi met anba vant mwen se yo m vle non li pa ka ret konsa so lè ou pa aksepte yon sitiyasyon ou foure men nan pat la m vwayaje mwen ale ayiti men lè m ale ayiti mwen ale ayiti e ke menm jan ak tout lòt moun yo fè plen lòt gwo enfliyansè moun ki toujou ale Ayiti ki pataje opinyon yo nou gen Johnson Napoléon nou gen anbasadè Marly kap viv la lavi a se risk li ye ou pran risk e lè wap fon yon travay ou konn sa wap fè a byen ou sipoze met kòw deyò pou fè travay la ou paka kite krent ou. fèw pè poukisa poum pè kisa m di k dròl lè map pale map di nou moun lopital jeneral ap soufri èske se manti poutèt ou macho ou mete zam nan men tout moun poutèt sa poum paka ouvè bouch mwen poum di sa non gon lè pou sa fini e avèk li n moun pap ka fèmen bouch mwen map di l e peyi a se peyi m li ye m sipoze ka antre ladan l libelibè lèm vle. Ok.
Mèsi Jean Yves. Dakò.
E nou konnen ke nou pa gen anpil tan piske fòk nou kite w al dòmi. E kounye a la, kounye a la ou kont referandòm nan e kontrèman avèk anpil dyaspora nou wè ki kanpe, ki ap mande pou referandòm nan, petèt yo konprann yo kapab gen avantaj yo ladann, ou menm ou kont referandòm nan. Kisa ki pouse w a kont referandòm nan? Mwen jan moun panse mwen kont referandòm lan m pa ta di l konsa. Mwen te mwen mande moun ki ta renmen m manyen referandòm nan paske m pa bliye m son sendikalis tout a fè m mache avèk lalwa. Si yo di m sou ki lwa y ap antre manyen m. manman lwa peyi m nan, m pa gen pwoblèm ansanm avèk yo. Men depi yo pa ka pwouve m ni li pa ladan l. Ayiti pa yon peyi gwo ponyèt. Ayiti se pou mwen l ye. Ayiti se pou dyaspora yo. Ayiti se pou moun k ap viv ann Ayiti yo. Ou pa ka poutèt se son yon prezidan ou ye pou konnen li ba w tout dwa non! Ou gen kote dwa w limite. So di m kote w ap foure men ladan l, lè sa a m ap kite w manyen l. Se manman lwa peyi pa m li ye tou. Toutetan yo pa ka di m ki kote yo kanpe, sou ki atik yo baze, yo pa ka manyen n. E se sa m di pèp la, kanpe dèyè sa nou di a. Nou tout se pou n fè yo konnen sou ki dwa. Anpil seri de moun ap pale. M wè, m pran, m on ti jan al pi lwen jan li, ilè, m wè Matyas fin fou l ap pale. Sou, Kiyès ki nome Matyas? S, Kote l te prete sèman? Ki moun li ye? M ka gade l, mesye a nan figi l, m di l sa, Ki moun ou ye? Èske pèp souvren konnen w la, w ap, ou antre nan lajan nou ap foure men nou? So, moun sa yo, nou di, nou pa manyen referandòm nan toutetan yo poko di nou sou ki atik yo kanpe. Paske nan manman lwa peyi ou bezwen fè chanje a ou di l pa bon an, gen atik 19 nan konstitisyon 1987 la ki bay leta dwa pou l garanti sekirite popilasyon an, pou l fè yo viv tankou moun, pou l ba yo lasante. Gade seri de moun k ap dòmi nan stad Kafou a. Ou pa wè atik 19 la, ou poko ka aplike sa k genyen epi w pral manyen. Non! Atik 134 tirè 1 di w konsa, apre 7 fevriye manda w bout, ou la toujou. Non, ou pa ka kounye a la, m p ap ka ap fè referandòm ansanm avèk yon moun ki ilegal. Non, m se yon moun, m gen dwa, dwa m sipoze respekte. Se sou sa m kanpe. Apre sa, depi yo ka di nou sou ki atik yo ye, epi yo moutre nou yo se moun ki legal, nou ka fè yo konfyans. Nou pral chita ansanm avèk pèp pou n pale men yo poko ka reponn nou kesyon 1 nou pa ka al nan lòt kesyon avè yo ou dakò sa m di w la Jean Hilaire?
Wi mwen dakò m dakò m dakò e piske pou w chanje yon konstitisyon yon peyi fòk ou menm inivèsite yo ta ansanm avè w fòk legliz yo avè w fòk tout klas sosyal nan peyi a li menm li kapab patisipe nan Nan deba ki pral chanje konstitisyon sa, mwen pa kwè ke 5 moun ka chanje yon konstitisyon. La m dakò avè w. Egzakteman.
Egzakteman. Fòk tout moun ansanm avè w. Ou se yon diktatè ou pou kont ou, retire w, mete w, revoke jij. Yo rele sa w ap koupe rase. Kounye a epi w pase tout tan w la w pa fè yon grenn eleksyon. Pandan w ap kouri ale, ou konprann w ap fè tout bagay, w ap ba nou yon bouyi vide. Non, nou pa prese. Kite nou dwe fè afè nou pwòp. Referandòm nan li poko ka manyen kounye a peyi a twò cho gen twòp bagay pou n regle nan peyi a. Ok e peyi sa di w kòm yè lè nou gade nou wè ke lè oligat kòm se konsa Jovenel rele yo e antrepriz yo gen pwoblèm yo kouri voye sekirize yo epi lè moun nan katye popilè yo menm yo gen pwoblèm Yo kman gendwa fè nenpòt 4 5 jou e yap resevwa kout bal, yap kouri, yo pral sou plas piblik e pa gen polis la li menm li pa al sekirize yo. Kisa sa di w etanke yon fanm?
Nou tout nou ka wè byen klè ke peyi a genyen yon prezidan pou yon ti gwoup moun. Tout sa k ap fèt li fèt ansanm avèk yon ti gwoup moun, gen yon ti gwoup moun y ap bay sekirite. Nou menm antanke pèp ki sa yo la pou yo fè nou, lè n ap rele di nou pa ka manje, lè n ap di gen kidnaping, yo annik voye lapolis vin bay moun sa yo gaz pou yo fèmen bouch pèp. Sa vle di se sa m ap konbat la antanke pèp nou pa reprezante anyen pou moun sa yo. Yo jis bezwen kenbe pouvwa yo, yo ansanm avèk patwon yo, yo ansanm avèk gang yo, se avèk moun sa yo sèlman yo an akò, se sak fè map di pèp si nou te konn pouvwa n gen lakay nou pou n te mete tèt nou ansanm lè yon bagay pase pou nou kanpe pou nou di nou pa vle l nou tap rive lwen yo gen zam nou pa gen zam men nou gen tèt ansanm yo genyen bal yo gen chimè yo gen gang nou pa genyen yo men si nou kapab mete tèt ansanm. Ansanm n ap rive lwen. Lè nou pa vle yon bagay, tankou n pa vle referandòm nan, nou tout nou kanpe. Moun ki ap rete k ap demotive moun, seri de dyaspora k ap vini k ap di w yo bezwen patisipe nan peyi a, moun sa yo fèmen bouch ou. Kite li lè li tan pou w wè lòt frè w ak sè w, menm lè w. pa nan ou pap gen bezwen ke ayiti moun moun kap viv ladann yo ou pap janm nan mizè sa men ede yo paske nou pa genyen gouvènman pou pèp gouvènman an li pou yon ti gwoup moun li pou moun ki te metel yo sa vle di nou menm nou sipoze kanpe ansanm pou nou uni nou. nou paske se sa kap fè fòs nou. Se sa m ka di Jean Hilaire. Enben dakò, enben nou pap kenbe w twò lontan piske ou te di nou fè anpil tan. Nou di w mèsi e raple nou ankò paj la epi paj youtube la epi paj facebook la menm si se menm non an e raple moun yo li ankò pou moun ki vle al swiv Lynn ti koze avèk Lynn nan.
Mèsi Jean Hilaire, mèsi moun Gwadloup yo, mèsi tout zanmi, fanmi Ti Koze ak Lynn k ap tande m yo. Jan m di nou an, paj YouTube la se Ti Koze ak Lynn. Al pataje l, al tande l, fè konesans a videyo m yo, fè lòt moun patisipe ladan l. E paj. Facebook la se menm bagay la ti koze ak lynn depi kounya al fè konesans la avèk li nap jwenn an pakèt bèl mesaj epi lap moutre nou kòman poun kanpe poun fè dwa nou respekte antanke moun spesyalman mwen kote feminis lakay mwen antanke fanm fanm yo gen dwa yo nan sosyete a se manman n ye lèn pale yo tande nou nou konn doulè si yo te bay mond lan avèk fanm fanm ta rive lwen paske nou gen kè sansib mèsi Jean Hilaire mèsi tout moun ki pandan w pale de fanm nan m paka pa poze w kesyon sa si w te Ayiti ou pa tap janm kite petèt yo al eseye avèk yon vagabon se yon fanm ki fè non m di nan eleksyon Mateli e Madan Maniga ou pa tap janm al ankouraje yon vagabon se yon moun serye.
Ooh non non m tap tande m tap tande politik moun nan m son moun ki fè moun ki edike anpil konfyans paske ou wè moun ki edike a li toujou ap soufri li pa ka di nenpòt bagay li pa ka fè nenpòt bagay paske gen yon zye kap gade l li fè w soufri anpil mwen menm nan travay mwen sa fè m soufri anpil men ou yon vagabon Tout jan l ye l ye. Li pale avèk awogans, li lage l nenpòt kòman, l pa gen anyen a pèdi. Se sa k fè m toujou valorize moun ki edike. Se pa paske madan Maniga se te yon moun ki se fi, men m kwè nan ledikasyon. Se paske l s on moun ki edike. Dakò.
Ebyen mèsi, m kwè ke yon lòt jou n ap fè yon ti pale anpe plis piske gen anpil a di, men nou pa t rele w pou tout tan sa a, nou fè plis tan. Mèsi Lynn epi nou swete w bòn sware. Merci Jean Hilaire merci moun Guadeloupe merci moun ti koze ak lynn yo mwen te kontan pale an fè ti pale a avèk nou na tandem ankò on lòt lè. Merci beaucoup. Ok bye yon konba ret yon konba lynn pa nou an diferan. Ou pa fè yon ti chante pou nou.
Map chante pou nou pwochèn fwa.
D'accord.